Pale de gran gason sa Yvon Bisrès mwen pat konn abitye frekante senatè Bisrès pandan ke li tap egzèse l nan parleman kòm senatè de la repiblik m pral kòmanse frekante l se lè ke li pran desizyon kote ke lap mande mesye yo ann sove peyi a ann wè peyi a dabò ann sispann tire sou kòd la. kote l vin direktè EPPLS. Se yon jou ke mwen pase nan biwo an, epi yo aprann li ke m nan biwo a. Li kite biwo l pou l vin nan lakou an pou l vin chèche m. Epi se jou la, m te vrèman etone, li mete m chita nan plas li kote l te chita an plen reyinyon. epi l mande moun yo pou yo retounen, pèsonèl anndan biwo a tounen nan reyinyon an, donk l ap pale avèk yon gran anndan peyi a ki pran dezangajman pou peyi a. M te vrèman emu se jou la. E fòk mwen di nou ke maten an se avèk yon triplèks lidi gèrye ke m ap pale de lanmò Senatè Biscuit. E m ap di madanm li ke. si mwen poko rele se pa oubli se pa engratitid se wè m pa wè kisa m pral di avèk madam Busquets de sa k pase Laboul la e m ap ame m de kouraj de gran kouraj e fini m fin pale avèk nou la pou m rele madam Busquets e fanmi Celine an te kapab. Nan menm soufrans la tou maten an avèk madam Busquet e madanm chofè li. Paske mon frère, mon grand frère, li se chofè bakòp senatè Yvon Busquet. Youn nan rezon ki fè ke Bondye epanye fanmi an de tristès sa a maten an, depi week-end lan pwobableman, frè m nan t ap fete anivèsè l nan landemen. E mwen èske m ka rele l asasina? M pa wè ki mo m kapab bay sa. Epi l di frè m nan, M pral o kay, rete repoze w, e se fèt ou, m swete w bòn fèt, lè m tounen n a pale, ou pa bezwen ale. M prale avèk entèl chofè a k t ansanm avè l la nan zo reken an. Frèm nan toujou son on pikòp blan Toyota Hilux kap swiv Senatè Busquet lèl pral dan le sud. Donk nou ka konprann kòman mwen menm m santi ke m panike devan lanmò sa. E mwen menm map don map pwofite de lanmò Senatè Yvon Busquet la poum di avèk tout sosyete a.

Sa k ap, sa n ap viv jodi a, li dwe tape nou nan tout pwofondè nou kòm moun pou nou di lè a rive jodi a. An n divòse avèk tout moun ki konplis de prè, de lwen ou de trè trè lwen nan sa n ap viv nan sosyete a jodi a. M apresye kouraj Henri Guerrier.

Toujou on semèn avan lanmò l, li te di sa, e sa rete ankò grave nan panse m maten an. Li te di, Lè sòn anfen, je dwa m'en aller. Mon plus grand regret, c'est d'avoir dit des paroles de grande valeur à des personnes qui n'ont pas de valeur. Pawòl granmè m nan vle di sa l vle di a. E m ap di nou ke. Mwen menm, m pa vle konplis, ni konplezan, ni toleran devan sa k ap pase jodi a nan sosyete a. E tout moun ki ap vèse dè lam de kwokodil e ki konnen yo gon konplisite kèlkonk nan sa k ap pase nan peyi a jodi a, nan bay timoun zam, nan bwase pwazon bay timoun epi pou defann enterè pèsonèl yo,

Se nou menm ki pou konnen e ki chwa n ap fè. Eske n ap kontinye onore moun ki mete n nan sitiyasyon ke n ye la jounen jodi a pou yo rejenere tèt yo oubyen eske n ap pran yon konsyans kolektiv pou nou soti nan skizofreni kolektiv nou ye jodi a, pou reveye nou nan somèy de mò ke nou ye jodi a, pou nou di n ap sispann zonbi jodi a? N ap trase yon leson ni sou moun k ap pwoteje kriminèl yo, ni sou kriminèl yo, pou n di kadav sa a se yon kadav anplis ke sosyete a li pa dwe asepte. Guerrier, mwen prale, li di, m pa regrèt lè m ta prale. E m te di pdg a, Fè m gras, mete Lydie Alexandre nan mitan de gwo souf sa yo. M kwè se Guerrier satisfè maten an, depi kèk jou ou pa gen de gwo souf, ou pa nan mitan de gwo souf Guerrier, w ap respire yon lòt lè. Li di, Sof sa m ap di w, li di, ou kale twò di, ou kale twò di, li di, fè travay ou, vrèman men w kale yon ti jan di. Donk mwen nan jaden, mwen nan jaden m poko ale e maten an map nap plante 5 douzèn bannann miske nan youn nan e pwopriyete ke mwen genyen nan lokalite Melye mwen pi ba senatè Hyppolite la e depite Hyppolite m kwè l pran de sa la talè l pral rive kote m lè nou fin plante nap fon desann pi ba youri an youri e vwazen mwen m gen pak bobi e se la kabrit mwen yo ye. E li di Guerrier si nou ta bezwen yon kabrit amelyore pou nou pa kite se yon nèg kap vin di nou lap fè nou achte l trè chè, ebyen nan Pak Bobi nap jwenn yon kabrit amelyore, sa nou fè nou pran kabrit pa nou yo nou marye yo avèk kabrit etranje yo gwo gwo bouk etranje yo nou gen yon kabrit yon Amelyore, donk ou menm li di Guerrier, si nou gon espas nou bezon kabrit amelyore, pa neglije rele m. Donk apre m fin plante bannann, nou fin pase nan pak la, nou fin bay tretman avèk kabrit yo, m ap reflechi la, èske m ap retounen gratsyèl yo rele Sen Jid la oubyen Taraz la? Bon, Taraz la m pa menm bezwen pale de sa, pase m pa konn kman jal ti makak ye anlè a, èske l kanpe an makak, an e jan, jan, jan Harold Domon. Remedy eske l ka pran ishi makak donk ma pral fè chwa men jan bagay la ye a genlè se okay map met tèt m genlè ap pran yon ti avyon de preferans paske moun yo ap tann mwen seryezman an ewòp epi aprè map retounen m swete nou bon travay siksè kenbe la fè travay nou pa ezite a oken moman fè Avyon an pa travay fin nou. sur tou non Bob. Pardon?
Avyon an pa fin sur tou non. a frap. Wi li pa fin sur Pase e fò li veye di. anlè fò veye ate. A wi mwen mwen m sonje denyè fwa m tap pale avek senatè Bisquet li dim Bob a chak lem prale map fè w konnen paske m pat janm kapab travèse m pa konn koman pou m fè pou m travèse bon pwobableman si nou te pale m te konnen se semèn denyè lan l ta pral travèse m te ka travèse an kotèy avèl donk mwen jwenn Abraham ki pran wout lan avèm men Li di, Se yon esperyans m pa mande ankenn moun fè l, paske m pa t fè Taraz la, m te fè Sen Jid, Sen Wòk lan. Monchè, se pou w on mens a fè, Gèrye, dè ke. Ou te fè esperyans lan? M pase pa Sen Jid.
A, ou t al desann pa Sen Wòk, oubyen ou te desann, ou t al soti Fontamara oubyen ou t al soti Kafou? M vin soti Dikini.
Dikini, ok, ou fè menm esperyans avè m. Menm esperyans. E le pire mwen fèl anba yon lapluie
kote nou pran nan yon karyàn ki glise epi machin nan ap patine nan men nou nan yon karyàn. Non men konsta konsta yè nan komin Gresye se te fineray yon jèn mekanisyen. ki kraze ak tout machin li anlè lan, tout tout bò lari an, fòk nou di sa pou otorite yo konnen, tout bò lari a se kakas, tout kakas sa yo te gen kadav ladan yo, se moun ki aksidante anlè a, ki mouri anlè lan. E lòt eksperyans mwen fè nan Sen Jid lan tou, m wè gon pati nan tè a ki ra, jan yo konn di m nan ekspresyon yon tè rapò, sa vle di si w pran yon semèn ap pran lapli seryezman, pati sa prale nèt. A wi.
Lè li di de m, paske gen kote ou rive, yon machin oblije kanpe pou bay lòt machin pase, men gen kote ou ka fè ti kwazman. Men si wè ou rive yon moman, wè tè sa a, l ap glise, glise konsa a tou, n ap rive yon moman, p ap gen kwazman, l ap trè difisil tou pou moun travèse e pou fè Senjid la tou. E gen kèk kote tou, ou pa ka kanpe pou bay lòt pase, se yon konpwomi ant de chofè yo, sa ki plis posiblite a, pou fè bak.
Se swat sa k fin moute tèt mòn a pik lan pou l ap fè bak desann, oubyen ou menm ti kras ke w genyen ap fè bak jiskaske w jwenn yon kote pou lòt lan ka pase, ou menm pou kontinye chemen. Epi, malerezman, ou wè se vwa sa a, gwo gwo kamyon fèmen k pote machandiz yo, se la yo pase pou y al bay komin Kanfou, pou y al bay moun Fontamara e bwason gazez. Se tris. Men, Bòb, e m t ap reflechi sa avèk zanmi te avè m nan machin yo. Ou konnen nou pèp la pase mizè anpil men nou tèlman rezilyan nou aksepte tout bagay men moun yo lè moun yo ap moute sen jid lan mezanmi gen yon seri ansyen twoupè 70 80 yo se yo menm ou wè moun yo kwense yo antase yo nan machin nan tankou sadin lè yo rive nan bout sen jid lan epi ou wè motosiklèt ap tann yo la epi yo blanch ou pa menm ka wè vizaj moun nan tèlman figil blanch avèk pousyè. Yo rive nan yon limit pou yo pran yon moto pou yo pase woo me pff ala ti pèp pase mizè. Mwen menm panse ke sou tè an se sèl pèp ayisyen kap asepte l'inacceptab epi chak fwa gon sitiyasyon li kontoune sitiyasyon an poul kapab viv se sèl pèp sou tè a aprè pèp ayisyen mpa kwè gon lòt pèp Chak sa k prezante devan nou, nou di a, bann fè sa pito. Matisan pa bon, nou pase Senjid, nou pase Tikajou. Malerezman yon moun k ap travay lavil, ou oblije fè wout sa. Mwen menm mande, kijan yon moun ki ap travay santrevil, k ap pase wout sa yo chak jou, kòman yo fè pwodui? Èske moun sa yo pwodiktif vrèman lè yo rive nan biwo? Paske yon mizò pase. Ou fatige depi avan menm ou rive. Bon, gen moun, byen antandu, ki fè semèn lavil tou, apre sa yo remonte Carrefour. Men se vrèman yon peripesi wi. A wi.
Enben, mèsi anpil Bob. Bon, de tout fason, mwen menm, sa mwen m ap di avèk dirijan yo, jodi a, nou rive nan yon kafou, direktè lapolis nasyonal, Frantz Elbé, e ou minis jistis, responsab CSPN oubyen chèf CSPN, lè a rive jodi a, Se jodi a ou jamè. Se pou nou mache sou zantray tout kriminèl, non sèlman kriminèl egzekitan yo, men kriminèl entèlektyèl ki sèvo yo ki ba yo zam nan pou fè yo konnen ke nou pa ka kontinye ankò. Si nou pèsiste. N ap gade kadav senatè lan, n ap gade bout chabon an avèk lòt ki chofè k te ansanm avèk li an. Pa gen pèsòn moun ki ka bat lestomak li, ki ka di si yo t ap pase anwo laboul, yo te ka epanye, fanmi yo pa t ap gade yo nan jan n ap gade senatè Bisrèt la. Kan te nwazoè vivan, il mange les fourmis.

Men, kan vyen le tan, yn sèl alimèt e sifizant pou brile dè e dè milyon d'arbre.
Bonjou Bob, map tann ou, m anvi wè ou. Dakò chè. E fòk mwen di nou ke m pase prèske 3 nwit san somèy de nouvèl lanmò Senatè Bissaire. Mwen m se youn nan petèt ra jounalis ki kapab fè yon ti pale de gran gason sa a, Yvon Bustrèf. Mwen pa t konn abitye frekante senatè Bustrèf pandan ke li t ap egzèse l nan Paleman kòm senatè de la Repiblik. M pral kòmanse frekante l se lè ke li pran desizyon. Kote ke lap mande mesye yo ann sove peyi a, ann wè peyi a dabò, ann sispann tire sou kòd la, kote l vin direktè EPPLS. Se yon jou ke mwen pase nan biwo an, epi yo aprann li ke m nan biwo a. Li kite biwo l pou l vin nan lakou an, pou l vin chèche m. Epi se jou la. M te vrèman etone. Li mete m chita nan plas li kote l te chita an plen reyinyon epi l mande moun yo pou yo retounen. Pèsonèl anndan biwo a tounen nan reyinyon an donk l ap pale avèk yon gran anndan peyi a ki pran dezangajman pou peyi a. M te vrèman emu se jou la. E fòk mwen di nou ke maten an se avèk yon triplèks li di Guerrier. ke m ap pale de lanmò Senatè Biscuit. E m ap di madanm li ke si mwen poko rele, se pa oubli, se pa engratitid, se wè m pa wè kisa m pral di avèk Madam Biscuit de sa k pase Laboul la. E m ap ame m de kouraj, de gran kouraj. E fini m fin pale avèk nou la pou m rele Madam Busquet. E fanmi Céline an te kapab nan menm soufrans la tou maten an avèk Madam Busquet e Madam chofè li. Paske mon frère, mon grand frère, li se chofè bakòp. Senatè Yvon Bustrèt, Youn nan rezon ki fè ke Bondye epanye fanmi an de tristès sa a maten an, depi wikend lan pwobableman, frè m nan t ap fete anivèsè l nan landemen e, mwen èske m ka rele l asasina? M pa wè ki mo m kapab bay sa. Epi l di frè m nan, M pral okay, rete repoze w. Se fèt ou, m swete w bòn fèt, lè m tounen n a pale, ou pa bezwen ale. M prale avèk entèl, chofè a k t ansanm avè l la, nan zo reken an. Frè m nan toujou sou yon pikòp blan Toyota Hilux k ap swiv Senatè Brisket lè l pral dan le Sid. Donk nou ka konprann kòman mwen menm m santi ke m panike. devan lanmò sa a. E mwen menm m ap don, m ap pwofite de lanmò Senatè Yvon Busquet la pou m di avèk tout sosyete a, lè a rive jodi a pou n divòse avèk de lam de kwokodil a chak fwa ke yon moun mouri nan kondisyon n ap viv nan peyi Dayiti jodi a. Byenke nou vivons dans un monde où les funérailles comptent plus que l'homme mort, Le mariage plus que l'amour et le physique plus que l'intellect nous vivons dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu sa nap viv jodia li dwe tape nou nan tout profondeur nou kòm moun pou nou di lè a rive jodia ann divòse avèk tout moun ki konplis de prè, de lwen ou de trè trè lwen nan sa n ap viv nan sosyete a jodi a. M apresye kouraj Henri Guerrier ki twite, ki di ke li eskize l bò kote nasyon an e li pral chanje fizi l depòl pou l sispann fè pwomosyon pou de kriminèl.